Eveline son pil fatra. E koman yo transpòte kò a? Obed fè konnen ke li te kenbe pye Eveline. E Michel toufe l on zòrye. E Eva li menm. Eval li menm li bay Evelyne bwè yon likid. Rezon li di Evelyne se pou enfeksyon paske menm yo di le fèt ke yo te kenbe l nan eta sa yo di ke kò l t ap degaje yon odè, li te ankò vivan hein, epi yo fè l konnen yo ba l bwè likid sa ki konpoze de marijuana e de pwazon rat e yo fè l bwè l.
E lè ke nou te rive, mesye yo te konn pale osijè de kaptire moun. Sa fè anviwon mwa. Men nou potko janm, nou potko janm arive abouti nan yon eta parèy. Sa potko janm rive fèt. Parapò avèk sa ki vin pase, mesye yo te poze m kesyon sou Evelyne Sincère, kiyès Evelyne ye? An peu de mots, sa ke m te konnen de li, sa ke l te di m, lè siperyè a t ap di a, li te di m ke papa l se, se pa t yon pastè, se te yon dyak. Epi li di m ke papa l gen yon biznis swa oto pat konsa, oubyen moto pat. Epi. Nèg yo te di m konsa ke, Ebyen, an nou sekestre Evelyne Sincère. Nèg yo te di m konsa ke pou yo sekestre, n ap sekestre Evelyne Sincère. Epi, Palaswit, Michel Domessan te ansanm avèk mwen. Michel Domessan te gen kòd nan men li, te gen tep. Epi, Michel di konsa, an nou pase a laksyon. Men mwen pa t vle paske kè m te toujou pa t vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale.

Lè l te vini an, rad la te sal. Epi nou te deside chanje rad la. Mwen menm pèsonèlman m te benyen l, fè twalèt e tout sa. Epi swa Michèl oubyen Eva l te pran yon mayo yo mete sou li. Kilòt la tou li te sal tou, nou te retire kilòt la. Bon m pa konnen pou ki rezon. Mwen te sal tou fè l te detache.
Mwen te sal tou fè l te detache. Ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avèl
non ok pale nou de pale nou de mouri a kounya pale nou de mouri a kijann fè mouri li lan men nou li inosant li pa fè li pa di fè nou anyen e nou deside tiyel eksplike nou rezon ki ki moman nou rive nap nou tiyel la. Tout dabò nap di ke mesye yo se nan doum yo transpòte kadav la. Ok
pale nou de kijan nou tiyel. Yon poum an metal. Ale ale dlo kijan nou tchwel la. Ok men kijan sa rive fèt se pa la swit ke antant mesye yo avèk paran an paran yo di se 15 mil goud definitivman yap ka bay epi yo te deside ke kòb sa twò piti etc yo pap lèsel retounen lakay li. Epi nan pou l kòmanse fè nan lè 8 tè pou al nan 9 è, epi yo vin retire l kote te sekestre a pou mete l tou prè li kouche. Aprè sa, li mande èske se lakay li n ap mennen m. Kounya la, Michèl te reponn li, m pa m pa sonje sa l te di men li te di l non, se pa lakay li. Epi Michel Domesson li pran yon zòrye li mete sou tèt li. Epi li peze zòrye a. Epi pandan ke lap peze zòrye a. Epi li te kòmanse fè bwi li tap tire pye li. Epi pandan ke lap.

Pwogram ou marijuana e lòt bagay la fè yo. Eval te pwograme marijuana ansanm avèk lòt bagay li mete ladan l.
A vrè di, m pa konnen si se pwazon rat li met ladan l paske li pa t fè l devan m. Ki moun ki te fè l? Eval. Eval, ya.
Epi nou ba li l, nou di l se pou enfeksyon epi. Men sa selman te gentan tap tiyel men li tap pran plis tan. Te gentan tap tiyel men li tap pran plis tan epi nou nou vin met nou metel kouche mwen menm ansanm avèk Obed met zorye a poul pa fè bri Obed menm nan peze koul. Apresa Obed tèlman ap peze koul li vin peze grenn Obed apresa Obed desann li li li retire men.
Obed konba wap di misye e ou gadel. Wi konba map di. Ale gadel ou met pale avèl.

Paske nou tap travay menm kote aprè sa fim devin rankontre avèk Eva men mwen pa konn nèg yo nan anyen anyen anyen anyen anyen. Se poukisa fè ou vin aksepte pwopozisyon sa yo te fè a? Kisa fèm vin aksepte? Bon se dyalòg ki te genyen oparavan te konn toujou gen dyalòg men nou potko rantre fon nan dyalòg la lide a te vini nou plizyè fwa nou pale sou li nou pale nou pale nou pale epi